Coucou mes amours Koman nou ye koman nou ye se Pastan Innovations ki tounen back yon lòt fwa ankò ak yon nouvo video pou ou ti video jodi a mes amours mwen pral moutre nou kijan nou kapab fè yon remèd natirèl pou pwoblèm respiratwa, moun ki fè bwonch yo ki fè asma ki gen pwoblèm respiratwa, remèd sa se pou ou li ye. Siw gen yon grip ki kache, ou gen des ane ak yon rim sou lestomak ou, fè remèd sa ou pap regrèt. Epi si w bezwen pèdi pwa, Ou toujou ap fè spò, ou toujou ap fè tout kalite remèd ke yo diw men w pa janm kapab pèdi pwa, wap manje ti salad ou pa ka pèdi pwa, enben remèd sa se pou ou li ye. Non sèlman lap desintosike kò ou, lap clean anndan w, lap clean entesten w, sa yo rele kolon an, epi tou lap edew degrese, l ap aselere metabolis ou konsa pou w kapab pèdi pwa le pli vit posib. N ap pran ti poz, n ap tounen tousuit. Kòm mwen te di nou mes amour, fèy la li rele malva. Mwen mete li nan Google Traducteur a Men li di li rele fèy malva an fransè. So m pa ka dechifre non an pou m te kapab ba nou l an kreyòl. Se fèy malva. Fèy sa li orijine nan Chin. Men fèy la li bon pou l klin kolonn ou, pou l klin entesten ou, sa ki kapab rive li edew pèdi pwa moun kap pèdi pwa yo yo ka pa bwè te sa men osi li bon pou moun ki fè bronch li bon pou pwoblèm respiratwa siw gen pwoblèm ou paka respire wap touse ou gen dwa menm pran fèy la si w jwenn li frèch ou just fon ti moulen li anba bouch ou bre ti ju yo jete ma lap edew kanpe tous lan. E si w gon on rim ki kache nan poumon ou, l ap klin poumon w. Li klin entesten w, li klin poumon w, sa ki kapab ede w gen yon sante ki pi byen toujou. Mwen menm jodi a, m ap fè te sa pou m kapab e clean poumon mwen paske mwen mwen toujou ap plede gripe de tan zan tan m gripe m gripe gen de lè m si tèlman anrime mwen m respire m pa ka respire se sak fè mwen achte fèy lan on moun rekòmande m ni mwen achte fèy lan mwen kòmanse bwè l mwen jwenn rezilta se sak fè m di m pap kenbe rezilta pou sèl mwen menm m ap pote l ba nou pou nou kapab jwenn byenfè si nou vle pèdi pwa Nou kapab itilize l pase li genyen efè pou klin entesten w pou w kapab pèdi pwa e li klin kolon w. Pou nou kòmanse mes amour pou nou fè preparasyon an nap bezwen sa ki pi enpòtan an ki se malva a fèy lan fèy malva a nap bezwen ni nou kapab achte l nan ebay nan amazon nou kapab mete l nan google lap ba nou sa ki pi ba pri a malval la li 6 dola 95 so gen lot ki pi chè toujou sa pral depan de mak la de konpayi ki fabrike l la so sa se 6 dola 97 men li bon plizyète wap bezwen siwo myèl sa se raw honey sa son siwo myèl ki pa filtre son siwo myèl ki pa pwosès wap bezwen yon sitwon mwen m gen sitwon jon nan ou kapab Itilize sitron vè la tou. W ap bezwen 2 kòp dlo. Sa se 2 kòp dlo n ap gade la. 2 cups. Se li avè l mwen pral fè te a. Men si se yon sèl tas te ou bezwen, ou kapab just mete yon tas. Ok. Mwen gen chodyè ke mwen pral bouyi te a ladan kòm nou kapab wè li gentan sou dife an map mete dlo a mwen mete 2 tas dlo a poutèt lè li bouyi ou konnen dlo a pral redwi em bezwen bwè yon bon ti te poum lave li mwen itilize yon paswa paske ou konnen se fèy la li sèch sim pa itilize paswa lèm pral lavel pi fò ap ap pèdi. Pou m pa pèdi anyen ladan l, mwen itilize paswa pou m kapab lave l. M ap just vide yon ti dlo sou li pou retire ti pousyè. So, kounye a la mwen pral mete l nan dlo a ki gentan cho. Epi m ap mete li pou li bouyi pou 5 minit. Ok mes amour nou kapab wè fèy la li mouye se just yon ti dlo m vide sou li men blan yo menm yo pa menm vide yo pa menm lavel menm yo just mete li nan dlo a men nou menm ayisyen nou ye nou bezwen pou fèy lan pwòp map mete li nan dlo cho a epi mwen pral kouvri li pou 5 minit ok mes amour an nou swiv mes loulous mes coucou. Ok mes amours 5 minutes la gentan pase kounya la mwen gentan prepare tas mwen mwen met yon ti slice citron ladan kounya la mwen pwal koule tem poum kapab bwè li ok mes amours pou nou koule te a nap bezwen yon ti paswa fen map chache yon ti paswa ki tou fen poum kapab koule te a ok. Mwen pwal koule li nan tas lan kounya. Kòm nou kapab wè, mwen mete kamera yon lòt bò pou nou kapab wè lè map koule l la. Nou konn ki jan pou nou koule l deja. Wi mwen pral koule l. Lè nou fin koule te a mes amours, kounya la nou pral mete ti spice ladann pou nou kapab bal bon ti gou pou li kapab fè efè ke nou espere a epi poul pa gen move gou tou. Nap vide yon ti siwo myèl, kantite m vide a e tankou yon kiyè. Yon kiyès siwo myèl, ou konnen ayisyen pa konn mezire, avèk lòt bò sitwon an mwen vide yon ti ji sitwon ladan l. Kounye a la mwen pral brase li pou m kapab mikse siwo myèl lan ladan li. Kounya lè w fin mikse l mes amours se lè pou w al bwè te w lan e lè w fin bwè te sa si w tap touse tous la ap disparèt si w pat ka respire lap ede w avè pwoblèm respiratwa ke w genyen an epi sonje lè w bwè te sa li klin kolonn ou li klin entesten w li aselere metabolism ou konsa Pou w kapab pèdi pwa ok mes amour. Pa bliye mes amour siw te renmen ti video sa ba li yon like abone avè chanèl la epi patajel ak yon zanmiw yon fanmiw konsa pou fanmi an ka kontinye grandi mwen renmen nou anpil.